Tou dabò nap eskize nou, nou te gen yon pwoblèm teknik, men lesansyèl nou de retou. Evidaman nou pral antre dirèkteman dan laktyalite medam mesye jan ke nou te gentan kòmansel nan kad aktyalite peyi an pandan nap pale la nou aprann tou prè channmas e pou pa di bò pale nasyonal sanbletil ke bagay yo kritik evidaman anpil anpil katouch mesye yo ki toujou ap fè tantativ pou wè si yo te kapab pran pale nasyonal nou gen ekstrè pou ou nan kèlke minit. Nou pral envite w tande yo, gade yo. Men odela de sa, ebyen se nan menm kad ensekirite a medam mesye, nou wè ke jisteman mwen de 24 è aprè ke jisteman prezidan Biden ebyen ki pwomèt plizyè blende pou pa di elikoptè a peyi Kenya, ebyen la se ofisyèl nou wè 2 ameriken medam mesye nap gade sou ekran la ebyen ki pèdi vi yo. Mesye ame yo rantre nan ofelina, yo fè anpil anpil anpil anpil dega malerezman evidaman nou pral ba w plis detay kòman ou menm ou konprann sa. Bagay la tèlman pran yon lòt koulè, bò kote administrasyon Biden nan se sèten pral gen reyaksyon, men Donald Trump gentan pran devan, Donald Trump an kolè la, bann deja salye Salomon pi Pradel mesye bonswa bonswa une fois de plus.
Wi bonswa nou salye tout zanmi yo son plezi se men pou nou kapab enfòme nou ebyen enfòmasyon yo an deta. Enfòmasyon ki apèn tonbe la ebyen nap di ke ebyen nou konnen ke o nivo de ebyen ansasinay 2 ameriken ki yo menm ki arive pèdi lavi yo yè aprè midi bandi touye Jude yon ayisyen ak Nathalie epi David Lloyd ki yo menm yo se 2 ameriken yo te gen yon òfelina ki rele House of Compassion ebyen nan laplèn izòn Lison ebyen Nathalie ak maril antre yè mèkredi a. Ebyen yo te gen lekol ak legiz tou Jude te konn jere misyon pou yo ebyen yo arive touye yo se bandi ame te konn jere misyon pou yo ebyen yo arive touye yo se bandi ame yo ki arive ebyen touye yo pandan se tan ebyen apre reyaksyon sa tou genyen la mezon blanch ki reyaji rapido presto ebyen enfòmasyon ki apèn tonbe la mezon blanch reklame deplwaman ijan ebyen fòs miltinasyonal la nan peyi dayiti apre lanmò 2 misyonè ameriken. Ebyen e jodi a o nivo de Pòtoprens ebyen genyen tou ansyen prezidan ameriken an Donald Trump ki reyaji ansanm avèk ansasina 2 misyonè ameriken nan sware jedi 23 ebyen me 2024 la nan òfelina ki sitye nan Kwadèboukè ebyen e kote ke li menm li sanse reyaji ebyen enfòmasyon tou nap genyen poun kapab te devlope pou ou ebyen jan ke nou konnen ni ebyen ebyen genyen enspektè jeneral polis Kenya ebyen li deja sou sòl peyi Dayiti ebyen fòs miltinasyonal la ki ou menm ki pral deplwaye an Ayiti Gabo ebyen ki deja sou sòl Ayiti li te okipe e pòs enspektè jeneral adjwen nan sèvis polis administrativ nan peyi Kenya ebyen avan yo te arive ebyen nome li epi nou konnen tou o nivo de konsèy prezidansyèl la o nivo de peyi dayiti ebyen daprè tout enfòmasyon ki apèn soti la ebyen konsèy prezidansyèl la yo menm yo deja fè chwa 3 postilan PM ebyen pou dènye kare a se Didier fils aimé Garry Conille epi Fritz Belizaire. Ebyen se 3 kandida sa yo ebyen daprè radyo tele Metro Nord ki li menm yo ta fè konprann ke yon sous yo fè konfyans ebyen se 3 mesye sa yo pral chita ebyen pandan wikenn nan poun konnen nouvo premye minis la nan peyi Dayiti. Se enfòmasyon sa yo avèk divès lòt nap gen poun kapab devlope pou ou yon lòt fwa ankò. Bonswa Salomon. Bonswa Jimmy, bonswa Pradel, nan ap salye tout entènot moun afè bon TV, nan ap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan, nou trè kontan pou nou rantre lakay ou jodi vandredi 24 me 2024 la, bonswa Pradel.
Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo se yon plezi ebyen pou nou menm nou kapab enfòme nou de aksyon ki pase o nivo de peyi dayiti nou prale dirèkteman ebyen nan zòn liwòn jan ke nou te diw li ebyen bandi yo ki yo menm yo pa chome ebyen kote ke yo menm yo arive fè mèvèy ebyen yèswa ebyen bandi yo ale dirèkteman kote ke yo ale nan òfelina yo vòlè yo piye yo touye ebyen pami moun yo arive touye yo genyen 3 sitwayen yo touye genyen yon ayisyen ebyen se Jude ebyen Jude se li menm ki sanse e te responsab òfelina lè ke blan yo menm yo pa la ebyen nap diw ke yo arive e touye li epi tou genyen youn nan e 2 nan misyonè yo ke yo arive ebyen touye yo tou ebyen e kote ke bandi yo touyel ebyen nap diw ke ebyen son sitiyasyon k lakoz anpil moun nan zòn nan yo menm yo genyen sa n ta rele kè sote paske ameriken yo menm yo konn e pote sipò ansanm avèk yo ebyen nap diw ke ebyen ameriken sa yo e se bandi ki antre nan li zòn ebyen 39. yo antre nan lekòl blan ki pou Mesye David ki se yon ameriken ebyen li genyen yon òfelina sa etou ebyen avanyè David rantre etazini yè ki se 23 e nèg yo anvayi yo yo arive touye 2 ameriken ki se pitit David ak madanm li epi yo touye direktè lekòl la tou ki se Mesye Jude ebyen nèg yo vòlè tout bagay ki gen andedan. Depi David te fenk vini avèk yon pick up 2024, yo vòlèl ak plizyè machin ankò ebyen nan zòn lizon ebyen jounen jodia se rèl ki genyen paske nou konnen ke òfelina sa ebyen te konn ap ede timoun yo sa vle di ke ebyen gen anpil moun nan zòn nan se rèl paske yo wè ke bandi yo menm yo lage yo nan toumant la ebyen o nivo de zòn nan ebyen nap di w ebyen pandan ke nap pale w la genyen anpil reyaksyon ki genyen tou ebyen e swit ansanm avèk. ensidan sa a kote ke bandi yo menm yo ap teworize eben popilasyon an kote ke yo menm yo ap fè mèvèy yo genyen tou la mezon blanch ki li menm reyaji rapido presto kote ke ijan la mezon blanch yo reklame deplwaman ijan fòs miltinasyonal la nan peyi dayiti apre lanmò 2 misyonè ameriken yo eben maten an kote ke yo menm yo reyaji epi nou konnen ke genyen. Ansyen prezidan ameriken an ki li menm li genyen e reyaksyon li menm tou ebyen swit ansanm avèk ansasinay ki fèt sou 2 ameriken ki ansasine pa bandi ame yo ebyen Donald Trump ki li menm ki pale de ebyen bandi ame yo ki ansasinen omwen 2 ameriken. Ebyen an Ayiti, sa pase nan lannwit jedi 23 me a Lizon nan plèn di Kildesak. Peu aprè, ebyen vandredi 24 me, ebyen ansyen prezidan Donald Trump reyaji, ebyen sou krim sa li evite pou yo kapab jwenn tiyè yo kounye a rapido presto. Ebyen a la swit ansasina de David et Natalie, ebyen Donald Trump reyaji, ebyen sou kont Twitter li, ebyen e kote ke. e li kondane lanmò 2 ameriken sa yo, li envite pou yo jwenn tiyè yo, ebyen li di ke Bondye beni David et Davy ansanm avèk Nathalie, ebyen on telle tragedie Haïti est totalement hors de contrôle, Haïti pa gen pyès moun kap kontwole l, ebyen trouvez les tueurs maintenant ekri ansyen prezidan il en a tote ke ameriken sa yo te responsab yon orphelinat a Lison en plaine Nathalie avèk Nathalie ke nap pale w la. Ebyen l se pitit pitit Ben Baker ki se reprezantan de leta du Missouri Ozetazini Damerik Salomon.
Bon e bagay la li vrèman tris e li vrèman tris a chak fwa nou li ta pase nan peyi an e li vrèman tris pou Ayiti e anpil moun ki te kite men lè yo tande sa k ap pase an Ayiti y ap poze kesyon èske se vrèman peyi Dayiti. Li vrèman tris pou tande granmoun kòm timoun pa gen dòmi nan je, pa gen somèy. Li vrèman tris sa n ap pale jodi a la pou Ayisyen pa ka viv andan lakay yo, pa ka viv nan peyi yo. Li vrèman tris lòske nou tande maten, midi e swa moun ap viktim. E jodi a ou tande genyen 2 ameriken ki viktim. E ameriken yo fin viktim Donald Trump reyaji, 2 odeta reyaji e ou tande Se t ap retade fòs Kenya li pou te vini 23 24, kounye a yo di pa gen kesyon mwa Jen la nan urjan la apati de pli ta la oubyen demen epi fòs la kapab rantre n ap konprann sa vle di kisa rekreyasyon ke nèg Al Jaber te genyen an rekreyasyon pral fini rekreyasyon ke entènasyonal la mafya entènasyonal rekreyasyon ke la mafya nasyonal yo menm ki t ap itilize de jenn gason enben yo di mesye yo enben sètfwasi. Sa te de gout dlo pou ranvèse vaz la. Men konbyen tan, konbyen fwa tou gen plenyen, plizye rapò soti nan Loni. Yo mande Lèzetazini kanpe sou afè debakman zam nan. Men konbyen fwa sa ap di? Konbyen fwa yo te fè l? Konbyen fwa y ap mande Lèzetazini kanpe sou debakman e mete to zam kap antre nan peyi a? Nou wè plizye rapò fèt, yo pa janm fè anyen. Yo bay, yo di Etazini, se ou menm ki koz Ayiti pouri konsa. Enben, yo pa janm fè anyen. Yo ta pral rive nan yon sitiyasyon trè difisil pou wè se menm yo menm ankò ki ta vin dèyè zam yo te konn bay yo. Yo ta, n ap konprann, sa pa dat depi sou Ariel Henry. Enben, moun ap mouri. 2 mil moun ap viktim. Enben, 5 mil moun ap viktim, ap mouri. Pa t janm gen anyen ki te fèt paske se pa t yo menm. Yo te mete nan sitiyasyon dekwa pou yo te kapab fè yon fòs antre anndan peyi a. E setyèm nan, nou jwenn menm Ayisyen ki antre nan lojik la pou rantre pou kapab jere koze yo. Pou kapab jere afè yo. Jodha ou tande, genyen plizyè resòtisan ameriken enben ki viktim e an nou kapab pale anba zak nèg ak zam. Jodha sa m vle konprann de sak pase la nou kapab di entènot pou n apre bon swivi. Wè wè yon lit fin aji ou tande sa w tande a tou. Ou tande yon lit fin fwape la epi ou tande rapid li pa mande sa l gentan reyaji. Rapid, Joe Biden gentan reyaji. Rapid, ou tande, enben plizyè, enben gwo otorite ap reyaji. Ou konn sa k fè sa? Paske yo vin konprann nesesite ki gen la. Men m ap di nou sa, sa gen la tou, li pa fè tande pèsòn moun. E nou konnen kiyès ki lè ki ap vini an. E nou konnen kiyès ki ameriken an. Men èske zak ki gen la, kesyon nèg ak zam ki gen la, kiyès ki met nan tèt nou jodi a la, si sa k gen la e, e, e, e, polisye kapab al jere l? Wi, yo ka jere l. Men konbyen fwa pou zo kale sou elbe men yo di kenbe elbe la konbyen fwa moun ap mouri sou elbe se menm avèk di kenbe elbe la paske yo a elbe nan enterè yo si yo te vle sa anpeche e pa rapò avèk gen viktim yo yo te kapab anpechel fèt men yo pa dakò pou ke enben pwoblèm nan te rezoud si yo te vle avèk gen sa yo pat viktim yo te kapab anben depi lòske enben yap mande. Fòk yo kapab enben delibere sa. Malerezman yo pa janm fè sa. Malerezman yo pa janm fè sa. E jodi a, men jodi a sitiyasyon parèt difisil. E gon bagay n ap eseye konprann nan sa ki gen la. E youn nan bagay n ap eseye konprann, premyèman, 1, gen yon bagay nèg yo fè. Pa bliye nan tout peyi atravè mond lan, mesye yo kreye de kawo. Mesye yo kreye sa k rele yon enstabilite. E mwen m te toujou di nou sa, sonje, make, lòske Lèzetazini ap antre nan peyi a avèk de avyon militè, mwen di moun yo, kòm yo anonse Kenya pran Biko, nou pral tande anndan peyi a, e gen de ka majè k pral reveye anndan peyi a, se m te anonse l. E m te di nou gade lè pwofèt pale, men gen bagay ki pral fèt anndan peyi a ke nou pa janm konn viv. Sa m te anonse l la, se paske m konnen plan makab ki genyen an e fòk nou te rive ladan. Men, si nou tout t ap fè analiz, Nap pale e nou di sa ki genyen la li pa anyen de nou sa ki pral genyen an, paske nan chapit 7 loni an, li di kòman pou yon fòs rantre an absans yon gouvènman legal. Si gouvènman legal la se pa li menm ki siyen pou fòs yon fòs miltinasyonal antre, ebyen kisa pou kapab fè l antre? Sa va gen yon ka majè. Ka majè vle di kisa? Fòk nou rive nan sitiyasyon, resòtisan etranje pa ka viv anndan peyi a, fòk li rive nan sitiyasyon, biznis ap fèmen, fòk li rive nan sitiyasyon, ebyen moun ki gen fon pa ka viv anndan peyi a, e lè sa rive yo oblije mande fòk gen yon fòs spesyal pou rantre nan peyi a pou pwoteje, ebyen enterè ameriken, pou pwoteje enterè l. e ladan e pou pwoteje ansanm de biznis nèg lese men pou wè yo travay yo itilize Ariel pandan 2 zan yo kenbe Ariel malgre pap fè anyen yo kenbe fon elbe la yap ranfòse premye nèg ak zam yo ou tande zam ap rantre la vye tolo gon tande gon konn tande zam kap pèdi vye tolo tande gen zam kap rantre kote yo sòti la lèzitazini. Nou pa t fè anyen pou n te konesan. Nou pa t fè anyen pou n te evite moun viktim. Men jodi a la, ou wè pandan 2 ameriken viktim, Donald Trump gentan reyaji. Ou wè Depatman Deta gentan reyaji. Se kòmsi se 2 bagay yo pa t menm kòmsi yo pa t o kouran yo te kapab fè. Wi yo te o kouran. Men fòk se dènye gout dlo a pou ranvèse vaz la. E m ba nou garanti, apre 2 ameriken ap mouri lan, e se dènye ameriken kapab mouri anndan peyi a, e w a sezi wè, e pral gon fòs rapid ki pral antre anndan peyi a avan dat yo te bay lan. Men jodi a. Mwen m panse ke e ayisyen yo pa kapab avek plan Marca ki gen la yo pran 9 9 poste yo mete la koman w konprann jodya on neg ki vin siye pou fòs antre epi li kanpe kategorikman nan figiw li di neg alantre yo se touris yap vin fè paske yo pa respekte ayisyen yo la mwen m panse nou menm ayisyen nou konprann jwèt kap jwe a se vre neg ak zam yo yo menm yo antre nan vye jwèt tou paske lè w se ayisyen ou wè w pa konn pa la ki de yap itilizew nan on sans. Jodia pou wap kraze pwop enterè w. Ou pat vle yap itilize w jodia pou fè pwop frè a sè w ak kouzin lakay ou. Ou pat vle yap itilize w jodia pou fè jwèt entènasyonal la, jwèt la mafya. Ou pat vle yap itilize w jodia pou ou menm e jodia la pou pare kòm yon bouwo. Mal bago son viktim. Mwen m panse ke nèg ki gen zam nan men yo, yo tap itilize zam nan pou kapab retounen kont de nèg ki se de bouwo de peyi a. Men jodi a wè malgre yo te viktim e jodi a yo te bouwo ankò pou popilasyon an. Mwen panse ke sa kap fèt la malerezman nèg ak zam yo antre nan pwòp nan yon pyèj ke yo pa menm konprann. Yo fin itilize yo e jodi a yo di yo moute yon plan e yo fè antre nan plan e yo pral egzekite yo. Sa vle di yo pat konprann jwèt nan yo te ye a. Men la ankò Fadel, la ankò pandan nap pale la ebyen gen posiblite sa rele K majè a ap rete ameriken. Sa vle m te di nou sa? Mwen te di nou nan jou kap vini la.

Men, jèn la nou konprann li, men pa gen anyen Salomon di nou pa kwè l, menm lè li ta wè nou ta pa dakò avè l, men pi devan nou konprann li, paske nou chèche konprann, nou pale avèk granmoun, nou konn nou li, nou wè ki sa nèg yo men blan, nèg yo men yon lòt peyi, yo vin egzekite yo la, pa bliye non, depi m fin Ekwatè, m te toujou pale tout sa avèk nou, mwen rale de 1912 a 1915, pandan 3 zan, nèg yo fè peyi a selon lanfè, men li te konprann menm.

Lame ki debake la an 2024 la apre 3 zan yo pral debake an fòs Sent Ojen la an 1914 nan pandan 3 zan nan yon klan sa rele gè pikè kako pikè kako pandan mesye yo ap batay ebyen an 2023 nan yon klan sa rele je pèp je nèf bay moun yo ap ap teworize popilasyon an se menm pratik yo nèg yo itilize se menm plan yo men pa menm aktè yo plan yo deja la men sèlman yo toujou itilize.

Mete devan je a Latortue. An 2004, nèg yo fè milis la antre la. E an 2024, nèg yo al fè fòs migrasyon antre la. Se toujou menm bagay yo mntre nou. Pa gen anyen mwen wè la ke ki ki nouvo pou mwen. Se menm fim nan. Sèlman yo chanje aktè yo. Men wè se menm sektè yo. An 2004, te gen Claude. An 2004, te gen OPL, te gen Gade Blan. An 2004, se yon sanm de moun sa yo. Men jodi a, se toujou menm yo menm nan. Lavalas ki te ede yo fè lantre. Men pa bliye an 2004, m di nou, te gen P. L. Jean-Juste, la diaspora haïtienne, avèk pèp ayisyen te renmen, yo te pral elimine l. An 2024, m wè pèp la, si genyen ki vil jiri, tanpri m vle di nou kisa? Strike kap fèt la, se de bagay ki prepare deja, se bagay ki nan plan, men malerezman yo itilize Ayisyen pou kontinye avèk menm plan de 1972 a 1915, de 2004, de 2004 a 2024, se toujou menm bagay yo, menm sosò yo, menm refren yo, Pradel. Vwala mesye jis yon segond mesye jis yon segond e donk Pradel jis repran pou nou nan ki zòn e ki kote sa pase egzakteman e kòmsi asasina sa fèt e nan ki nan ki ofelina. Pou moun yo ki apèn branche la, dayè jan nou di l, se pa senpleman de ameriken. Epi fò nou pa fè ipokrizi tou, se pa paske se de ameriken ke nou dwe rete inikman sou de ameriken k mouri an. Gen lòt moun ki mouri egalman. Donk m panse n ap tou pran sa tou, piske nou di l se plizyè moun ke mesye yo ki mouri la. Se ki kote egzakteman? Ki zòn? E ki gwoup bandi k ap dirije zòn sa?
Bon aksyon sa a n ap di ke li pase nan zòn Lizan nan klib de sak ebyen daprè tout enfòmasyon yo ebyen ta fè konprann ke se bandi kanaran yo se yo menm ki debake ki al fè aksyon sa ebyen e tout enfòmasyon yo ebyen se pa sèlman ni gen mesye Jude ki li se direktè òfelina a ke gang yo menm yo arive touye li ebyen jan ke nou di w li e bandi yo ki yo menm yo rantre nan Lizon 39 ebyen yo rantre nan lekòl blan e ki pou mesye David ki se yon ameriken. Ebyen li gen yon òfelina la tou avan yè ke David te rantre Etazini yè ki se 23 ebyen nèg yo anvayi yo touye 2 ameriken ki se pitit David avèk madanm ni epi yo touye tou direktè lekòl la tou ki se mesye Jude ebyen mesye Jude se yon ayisyen ebyen nèg yo yo vòlè tout bagay ki gen andedan an e David li menm ki te fenk pi nen ak yon pikòp ebyen 2024 mesye yo vòlèl ak plizyè machin ankò lizon ebyen se onivo de zòn e kildesak ebyen nap do ke. Ebyen e sitwayen ameriken ki yo menm ki arive e mouri a kote ki mouri yo ebyen e kote ke se e pitit yon depite repibliken e sa k fè Donald Trump li menm kou reyaji sa se yon depite repibliken Missouri ki pèdi pitit li ak bo fis li an Ayiti ke gang yo touye ebyen ayè sa vle di ke se e pitit yon depite repibliken ebyen ki se reprezantan. Missouri, ebyen se li menm ki pèdi pitit fi li ansanm avèk bofis li an Ayiti ke gang yo menm yo arive touye ayè epi jan ke nou di w li gen Mesye Jude ki li menm ki se yon Ayisyen ebyen ki li menm ki arive mouri se yo 3 moun ke misye yo arive touye.